Bonjou bonswa, non pa m se Widlène Dioron. Mwen pote pou ou emisyon Madi Temwanyaj. Emisyon Madi Temwanyaj se emisyon kote ke n ap pataje yon koze nan Bib la avèk ou. Lè n fin pataje koze a avèk ou, nan fen emisyon an, de koze ke n te pale a, n ap pataje yon temwanyaj de sa ke n te pale a.

pa konvèti oubyen moun ki pa konnen Kris epi ki vin konvèti. Men èske nou pa janm panse yon lòt apwòch ki se moun ki legliz men ki pa konnen Kris? Pa egzanp, vèsè a di konsa si kèlken èt an Kris, sa ka rive ou anndan legliz la ou pa nan Kris. Sa mwen vle di pa la, gen moun ki al legliz ki al legliz tou, m te konn al legliz pou al legliz tou. Men lè w nan Kris, sa vle di ou konn Kris, ou zanmi Bondye, ou konn kiyès Bondye ye. Ou fè eksperyans pa ou, pa kòmsi lapriyè, pa kòmsi lapriyè kote manm lapriyè yon moun ap priye pou ou, papa w priye pou ou, oubyen yon moun ka priye pou ou, men lapriyè pa ou. Lè w nan yon pwoblèm, lè w nan yon gwo tchoubou. Gen lè w bon bagay ou pa gen lòt sekou wè sèl Bondye. Se eksperyans sa sa yo ka fè w konnen si w nan kriz. Se fason ke w reyaji pa rapò avèk jan reyalite lavi an vini w ap konnen si w nan Kris. Anben se menm jan nan vèsè sa, si kèlken est en Christ il est une nouvelle créature. Lefèt ke w nan Kris, gen de bagay ki ap pase vi ke w se yon nouvel kreyati, gon jan ke w reyaji k ap diferan avèk lòt moun ki swa legliz oubyen ki swa ki pa legliz. Kidonk, lefèt ke ou nan Kris, lefèt ke ou nan Kris, gen diferant etap nan Kris la ankò. Sa ka rive ou nan Kris, ou nan etap konsa a. Yo konn rele moun sa yo, m konn tande yo rele yo ti bebe nan Kris. Gen de jan yon moun ap aji, ou ka di moun sa a kon matirite ke li poko atenn nan relasyon li avèk Bondye. Epi jan moun aji tou, ou ka gentan wè moun sa gen yon nivo ki trè, trè avanse. Banm pran egzanp avèw. Yon moun ki, yon ti bagay byen senp. Nou tout di, m sot legliz ou sot legliz. Pandan m sot legliz yon moun vire m, m nèt vire m gade moun nan, m bay tout sak te nan vant mwen, m di tout betiz m te konnen di moun nan, paske moun nan pile m tankou lòt moun yo ki pile l. Moun nan di, ah se pa anyen, se pa pwoblèm. De moun sa yo tou 2 se kretyen, but gen youn nan yo ki kwè nivo nan Kris ki pi elve. Chak, tou 2 se nouvèl kreyati, men nan ki nivo yo ye nan Kris la. Yon lòt egzanp ankò, gen moun, ou ka di, gen moun ki konn ap priye, li di ok map priye kounya la, lap priye pou yon bagay, men li fòsel priye. Bondye pètèt byen tèl bagay epi li fini la. Yon lòt moun ap di konsa, toutotan Bondye pa reponn li, li pap sispann priye. De repons sa yo, de fason sa yo, deja moun sa ou panse gentan montre w de karaktè, gentan montre w de matirite diferan de chak, de matirite de chak moun sa yo. Ou gentan wè chak moun sa yo gen youn ki nan, jan m di w la, ki konsa, gen youn ki konsa. Lòt egzanp ke n ap pran ankò, ann pran egzanp. Moun ki vin legliz, toujou moun ki legliz, paske nap pale de kontèks moun ki nan kris, pa nan kontèks moun ki pa konvèti, nap pale moun ki si kèlke èt an kris. De moun sa yo yo vin legliz, gen moun ki vin avèk tou de byen abiye, tou de mete bèl rad, bèl bagay, bèl sesi. Men gon kote nan moman an, gon adorasyon oubyen gon moman nan sèvis la, gen nan gon moman nan

Tout sa ankò se nan menm nivo yo nan kris la. Gon nivo ke ou ye nan kris, gon matirite ke ou genyen, gon jan ke ou panse, gon relasyon tou moun genyen ak Bondye tou ki vin tèlman ka di pur, ki vin tèlman matur ankò, m pa jwenn mo a men se sa mwen ka di. An gwo sa mwen vle di pa la, nou toujou wè vèsè a an tèm de moun ki pa konvèti, moun ki konvèti, men e si nou pran vèsè a nou analize l nou di konsa, si moun nan nan Kris, li s on nouvèl, nou nan Kris nou s on nouvèl kreyati. Kounye a ou gentan nan Kris deja, kijan ou ka chanje moun kounye a pou w ka vin pi bon ke jan Bondye vle w ye a, pou w ka vin moun ke Bondye vle w ye a? Se pa sèlman ok ou nan Kris that's it, men kisa Bondye vle w fè? Kisa ki nan ou mande chanje li? Ki ti defo ou wè ki di a sa pa anyen e konsa entèl te ye m gen m fò kouzenm ki konsa manman m konsa entèl konsa li ou jis like pa bliye ou son nouvèl kreyati nouvèl kreyati la tout bagay ki dèyè yo pase bagay pase sa pa vle di ok peche sa sèlman but li vle di ou menm tou nouvèl kreyati la pa sèlman vle di ok tout peche ke w te genyen pa vle di li gen yon pakèt bagay ki nan nouvèl kreyati la eske Ti defo sa ke w gen an, ti kòlè kòmsi ki ap pede fè w fè kòlè toutan oubyen sa ke w konnen ou pa sipoze fè an toujou ap fè l la. Tout sa fè pati de nouvèl kreyati la. Tout bagay sa fè w travay yo lakay ou pou vini nouvèl kreyati ke Bondye vle w ye a, pou w vini nouvèl kreyati ke Bondye te kreye w pou w te ye a. Tout sa mwen sot di la yo li fasil pou di men fè a se yon lòt koze ankò. Paske pa bliye nou nou se moun mwen t tande nap sèvi Bondye wi men se san kap koule nan venn nou e menm pou la di konsa lachè mwen fèb men rès vèsè a di konsa lespri a byen dispoze. Sa vle di gen de seri de bagay ki nan ou gen de seri de atitid ou genyen ou panse ki nòmal men sentespri poko pa pran plezi ladan yo.

K ap ede w, k ap repete sa k pa bon an, k ap ede w pran pasyans avè w tou kòmsi pou w vini moun ke Bondye voye a, moun sa yo tou se moun sa yo, moun ki p ap pè wè verite a, moun k ap di w verite a jan l ye, ou konnen w te fè tèl bagay li pa t bon, ou mèt fache avè m samdi a e sa. Dèfwa verite a li pa fasil pou tande, li pa fasil pou asepte, men gen de moman se verite a menm pou chèche konnen, pou chèche konnen, pou chèche konnen pou w konn, pou w tande pou ou menm pou ou kreye tèt ou a moun Pou w vin fè tèt ou konn ke Bondye kreye w pou w ye a. Kidonk, rete nan pawòl Bondye. Kontinye priye pou mwen, m ap priye pou ou.